Kòman nou ye zanmim yo Mwen retounen jodi avèk yon video pou nou Kòm nou konnen deja non pa mwen se Claudia Jodi an m pral fè nou konnen yon ti kras de mwen Pa bliye renmen video a, pataje l avèk yon lòt moun Kite yon kòmantè Epi pa bliye abone sou chanel mwen an si w ta renmen konn plis de mwen rete branche. Premye kesyon non mwen se Claudia um ki koulè prefere m mwen renmen bleu.

Ki defo m genyen? Waw, m plen defo wi. Mwen... M pa kwè son defo, plis son abitid. M panse m renmen dòmi anpil, anpil, anpil, anpil, anpil. Si m ta gen yon defo, m ta bay tèt mwen yes. M renmen kabann mwen anpil, anpil, anpil. M pa ka viv san li. Nan travay map panse avèl gen mwen renmen kabann mwen humm kisam pi konn fè waww humm m panse m pi fò nan fè travay humm eske se sa ye si w bezwen kay ou netwaye anpil byen bèl. Ou bezwen ranje bagay jan l ta dwe ranje? Yes. M panse mwen renmen sa anpil, anpil, anpil, anpil. Humm. Nan ki zòn mwen soti Ayiti? Well, Humm si w konn manje tonm tonm, si w renmen kalalou ebyen w se moun pa m paske mwen soti li pa Jeremi vre non men m toujou di se Jeremi mwen soti Pestèl Pestèl Ou menm ki soti Jeremi fò w familye avèk Pestèl Yeah mwen soti Pestèl Grandans Humm ki laj mwen? Humm sa w panse? M panse m ap kite ou devine. M ap kite w devine sou laj mwen pou kont ou. M pap di w laj mwen. Ou panse m gran oubyen ou panse m jèn? Kesyon sa a se pou ou pou reponn li. Humm. Eske m se kretyèn ou di mwens mwen se katolik? Non, mwen pa katolik. Mwen se kretyèn, mwen ap swiv lwa Bondye. M pa fokis sou relijyon paske gen twòp diskisyon sou sa. Men mwen, mwen konnen mwen se kretyèn epi mwen ap swiv Jezi, sètou. Humm lèm pa fè anyen m pa travay kisa mwen renmen fè well banm diw yon ti bagay ti cheri m ka fè tout jounen ap gade video sou YouTube ou di mwens map dòmi si non televizyon an ka ouvri m ka ap gad yon bagay humm. Ah non, nenpòt bagay, nenpòt teyat ayisyen ki fè m ri oubyen yon bagay ki enteresan. Men, m plis pran feeling gade bagay sou telefòn mwen ke m ouvri televizyon. Ki kote m ap viv? Hum. M ap viv nan peyi blan. Ou ta renmen konn ki bò m ap viv egzakteman? Ou bezwen abòne sou chanèl mwen an. Si w pa abòne, gen de bagay ou pap janm konnen. Abòne, epi, pa bliye peze ti bouton klòch lan. Chak lè m ta poste yon videyo, ou pa janm konnen si m pap reponn kesyon lan ladan l. Epi wap tou pwofite konn kiyès mwen ye. Se te sèlman sa m te gen pou nou jodi an. Mwen di w mèsi deja paske w gade videyo m yo. Mwen renmen w anpil, mwen renmen nou anpil dayè paske se pa yon sèl moun ki pral gadel se plizyè, se anpil, se yon bunch moun ki pral gadel. Mwen renmen nou anpil, mwen vle di yo ke pou abòne sou chanèl mwen an, pou kite yon kòmantè, poze m kesyon ou ta renmen konnen de mwen, epi pa bliye pataje videyo a. Li pa vle, li pa vle sispann. Ki lòt kesyon ankò w ta vle konnen? Bon m tou abòne ou pa vle abòne pou w bezwen konn plis kesyon. Bye!